Donk Jean Jacques Nesly ou gen yon pwopozisyon sòti de kriz e ki ki san pretansyon ki nòmalman diferan de avalanch lòt pwopozisyon ki gen sou tab la paske ou gen yon pwopozisyon ki chita sou yon solisyon dirab ak kriz peyi a ap konnen la pwopozisyon pa w la chita sou padon jeneral rekonsilyasyon nasyonal ak jistis reparatris. ki genyen anba chapo yo Komisyon Nasyonal de Verite ak Rekonsilyasyon, pou n kapab rive debouche sou yon gerizon kolektiv de ansanm blesi nou genyen. Kòman èske ou pral nòmalman, ou di mwens apati de ki konsta e ke ou vin avèk pwopozisyon sila? Monchè, trè bèl kesyon. Nou pa ka, nou pa ka eksplike pwopozisyon ou an san ke nou pa, m te ka di, vantile ou ankò pou, san ke nou pa presize de manyè klè, E nèt ki kote m te ka di pwopozisyon sa a sòti. Se yon pwopozisyon ki vini, e jan mwen fèk sot di l toutalè la sou plato televizyon an, e yon stasyon m te ka di nan kapital la, kote ke m t ap entèvyou nan matinè a, Asad Volsi, e mwen sot souliye l tou nan radyo Kiskeya avèk Marvel Tande. Se yon pwopozisyon ki, m te ka di. ki genyen yon, ki gen yon doub orijin si m te ka di l konsa, si li genyen kòm soubasman 2 pwen. Dabò yon, yon, yon, yon konsta, yon konsta de kriz ke nou fè e mele a sla genyen m te ka di yon reyalite politik ki dekoule m te ka di de yon, yon, yon, yon reyalite e, e, e an n di entènasyonal, fason ke entènasyonal la wè nou. M pa konn sou la non. Ou konnen, m te ka di, dans un premier temps, e lè nou te fèk fin pran endepandans nou, yo te toujou, yo te estime ke nou se, m te ka di, se yon brebis galeuse, nou se yon move egzanp, nou se yon move elèv nan klas la e ke fòk pa, yo evite mete lòt elèv chita bò kote nou pou n pa gate yo. M te ka di, nan linye pwopozisyon sa, nan linye pèsepsyon sa, mòd de vi sa, donk yo m te ka di yo gon gon filozofi ki t ap vann e m kwè ke se ansyen prezidan ameriken di non de Franklin Delano Roosevelt ki t ap veyikile l nan peryòd la byen ke mwen fè rechèch sou li se sou nèt la mwen pa jwenn li e men ki di yon bagay ki di yon m te ka di yon bagay li di ke fòk nou fè an sòt ke Li ka di nou mete nèg a sapat yo dozado avèk nèg avèk kostim yo pou evite ke yo fè yon, li ka di yon pwojè de sosyete ansanm. Alò, m ap genyen pou m vin retounen sou sa. Ban m pran dabò avèk se konsta ke mwen fè a. Konnen, konsta a, si sa li ye, se yon konsta de kriz pèmanan. Se nou nan yon peyi ki, m te ka di, ki ap viv, ap eksperimante yon sitiyasyon de kriz pèmanan. Kriz la egziste de manyè Inentèwonpi. E alò, menm lè m te ka di entèripsyon sa a ki genyen an, m te ka di li manifeste plizyè jan, m te ka di lè se pa kriz, m te ka di nan sistèm edikatif la, se kriz nan sistèm sanitè la, lè se pa kriz nan sistèm sanitè ou jwenn m te ka di se ekonomi an menm, sistèm ekonomik lan ki an kriz, lè se pa sa avèk patikilyèman sa m te ka rele. delokalizasyon yon seri de antrepriz k ap soti ann Ayiti al enplante yo swa an Repiblik Dominikèn ou dimwens nan yon seri de lòt peyi nan Basen Karayib la kote ke yo ka jwenn plis stabilite pou yo fonksyone. Lè se pa kriz anndan ekonomi an, se kriz m te ka di nan anndan politik la, anndan sfè politik la ant m te ka di pouvwa egzekitif e pouvwa lejislatif. Defwa menm ou jwenn kriz la alenteryè menm de pouvwa egzekitif la kote ke premye prezidan ap goumen avèk premye minis la bagay kòmsa. E lè se pa sa ou jwenn se kriz pòs elektoral ou di mwens pre elektoral. Se yon ansanm de kriz, se kriz sou kriz. Mwen menm mwen fèt depi an 1987, depi lè mwen gen konsyans, depi lè mwen gen lespri m pa janm jwenn peyi sa yon fwa pase yon ane, pase 6 mwa san l pa gon kriz kap bouyi ladan l mèt la. Donk kriz, sitiyasyon de kriz sa li paralize fonksyonman nòmal bagay yo anndan peyi a.

Kòman yon bagay konsa fè fèt? Y ap chèche yon eksplikasyon syantifik a sa yo pa ka jwenn ni paske yo di tèt yo ke kòman yon bagay konsa ka fè rive 2 nèg rive 2 va nu pye 2 moun ki a n te ka di san mwayen nan men yo rive bat pi pwisant ame ki genyen men nan a kote 2 mirak sa ke nou fè nou fè 2 lòt mirak pa egzanp mwen renmen pran sa ka n te ka di mirak ke nou fè an 1990 lè nou reyini yon anviwon 100 mil ayisyen sou pon bouklin lè n te ka di pou n te bay yon repons avèk administrasyon amerikèn nan ki te di ke. nou se youn nan faktè de pwopagasyon maladi sida, bagay konsa, sa k t ap fè ke yo retounen sou mezi sa. Donk, yo fè de mirak. Men pou, pou m di, sa k fè m te ka di n ap patoje nan kriz toujou, se paske nou pa rive pran konsyans de de bagay sa yo. Ki de bagay sa yo? Se Union sacrée des noirs et des mulates ke Dessalines te fè ki te akouche endepandans lan, nan yon kontèks kote ke m te ka di de kouch sa yo, yo te antagonik. Nwa avèk milat yo, yo te antagonik, yo pa t gen menm enterè. Yo te gen enterè divèjan. Milat la te toujou konsidere l pi pwòch papa l, li di tèt li ke, antanke dezyèm nivo nan piramid la, si papa l ale, se li menm k ap lejitimman eritye de tout byen papa l yo, e ke li pa gen enterè pou ke li fè alyans avèk nwa yo pou ke yo debarase yo de blan. Men, jiskaske l rann li kont ke. E a chak fwa ke blan yo ap maltrete nwa yo, yo tou maltrete milat yo tou. Donk yo vin rann yo kont ke gen nesesite pou yo reponn avèk apèl Desalin te lanse yo a pou yo met tèt ansanm pou yo fè yon fwon komen pou yo debarase yo de ènmi an ki se m dega di blan yo. Nou di ke se paske nou pa sifizamman enspire de modèl sa a. Nou tou nou toutan m te ka di ap goumen an nou rete nan yon divizyon entèminab. Nou di, m te ka di sa a ap tire dra a sou li, lòt la ap tire dra a sou li. Donk jiskaske peyi a li menm, m te ka di l ap l ap mouri. Jan moun yo renmen di l la, bèf nan kabrit kabrit kabrit mare nan poto ki gen plizyè mèt ki gen plizyè mèt. Donk li mouri nan poto san manje. Li mouri nan solèy. Li mouri nan poto san manje. Epitou nou pa pran nou pa pran an kont dimansyon deklarasyon E kòman prezidan sa a rele a, Franklin Delano Roosevelt ki te ki te di ki te di fòk yo kenbe nou nan yon divizyon men nou di ke lesansyèl fò nou jwe entelijan pou ke nou tounen vès nou do pou pèmèt ke nou nou nou fè yon inyon sakre de tout lè pou viv de la nasyon kè m te ka di